Oh oh Ayi Ayi son gwo bagay
Laprès, Platfòm politik Repons Peyizan Lwès ap salye laprès pale, ekri, televize ak medya an liy yo. Platfòm politik Repons Peyizan Lwès ap pran pozisyon l pou l sipòte minis enteryè a ak kolektivite teritoryal la ki se li tikitè l pou lajan li mande pou l peye dèt kolektivite a tankou 18 mwa dèt meri yo ak plizyè lòt mwa azèk, kazèk ak delege de vil yo san nou pa bliye ti pèsonèl ak kontraktyèl yo ki gen plizyè mwa depi yo touche. Nou konstate. Desizyon sa a Minis Kittell pran an, se pou yon bòn mach Ministè Enteryè Kolektivite Teritoryal la, paske nouvo moun ki pral renouvle pèsonèl kolektivite a p ap jwenn dèt. Se pou sa, Platfòm Politik Repons Peyizan Lwès ap bat bravo pou Minis Kittell. Platfòm Politik Repons Peyizan Lwès ap salye Premye Minis Ariel Henry ak tout rès manm gouvènman an pou jefò y ap fè pou rive jwenn yon bon jan chita pale ak tout pitit nasyon an, pou yo ka debloke peyi a nan sitiyasyon difisil ke l twouve l jodi a. Platfòm Politik Repons Peyizan Lwès ap mande pou PM Ariel Henry pran tout dispozisyon l prese prese pou li rezoud pwoblèm ensekirite a nan tout peyi a. Jan tout moun konstate l, peyi a bloke depi yon bon bout tan lè nou pran Matisan ki bloke 4 lòt depatman tankou Sid, Sidès, Nip, Grandans ak plizyè lòt komin nan depatman Lwès la. Nou mande pou gouvènman ki la a fè yon pase men nan ka EP a. N ap raple ke Platfòm Politik Repons Peyizan Lwès pa gen pwoblèm pèsonèl ak moun ki nan ka EP a. Se pou sa menm n ap mande yon ka EP ki fòme sou baz konsansis, lajman laj, Sa ki la a te deja konteste avèk anpil sektè nan vi nasyonal la. Lè sa a, nouvo KEP a, sa pral òganize bon jan eleksyon lib, onèt e demokratik pou ka enspire konfyans lakay tout kandida ak pati e platfòm politik yo. Platfòm politik Respons Peyizan Lwès ap mande jistis ak reparasyon pou Prezidan Jovenel Moïse ak tout fanmi li. Nou konstate. Lantè ki genyen nan dosye prezidan Jovenel la, ki asasinen lakay li Pelerin 5 nan komin Petyonvil, jou lannuit 6 rive pou 7 jiyè 2021 an. N ap mande komisè gouvènman an pou mete anba kòd tout moun ki gen dwèt yo tranpe, de prè ou de lwen, nan san prezidan Jovenel Moïse la. Mèsi laprès.
Mwen se Ronald Exavier, jounalis Echo Jounal. E kòm ou pale de ou ta ranplase kòm si chanjman nan KEP a, poutan KEP a fèk sòti yon nòt ki di pou gen eleksyon, yo pral fè eleksyon an Novòb. Si Byen Vle, kòman ou konprann sa ou menm? Kòm nou kapab konstate, depi kèlke tan nan fòmasyon KEP a, te gen yon pwoblèm ki te poze avèk kèlke sektè bidon ki aparamman te mal chwazi oubyen ke Opozisyon an pa t enspire konfyans. Donk, pèp la li menm, li te deja konteste KEP a. Nou menm tou, n ap mande prezidan an, menm lè ke l pa rive chanbarde oubyen chanje KEP a ak tout moun, men l kapab fè yon pase men ladan l jis pou kapab enspire popilasyon an konfyans nan sa ke yo pral antreprann kòm eleksyon lib, onèt e demokratik nan peyi a.